Bonjou, bonswa zanmi youtube mwen yo kòman nou ye? M swete ke nou tout anfòm gras avèk Granmèt la. Jodi a nou vin fè yon ti pale de Black Fefe, Black Fefe ou konprann e pa bliye abòne avèk chanèl youtube la ki se ki se chanèl pa nou an San Fot Music News. E n ap Fò w tande yon ti ekstrèm de Black Fefe apre pou n antre nan news yo. Pou reflechi.
Rap Plant la te gen filozofi, poze kesyon sou labib, sou politik, sou sa k ap fèt sou lavi. Kounye a rap kounye a se ti kawòl, rap kounye a se tenis, rap kounye a vin rad djin, rap se plezi, si se.
Ok zanmi YouTube mwen yo, e jan mwen di nou an m vin fè yon ti pale avè nou de Black Fefe. E Black Fefe vrèman nan pami se ki se Fene Pierre Jules E nou konnen Black Fefe e misye te fè aparisyon n nan mizik ayisyèn kote ke tout Ayiti ta pral rekonèt li an 1999 e epi e pi gran yit misye te misye te vin genyen se te an 2008 avèk mizik Ki Mele m nan Ke li te fè ansanm avèk yon gwoup rap. E aktyèlman la anpil moun ap mande e kote Black Fefe fè, kisa Black Fefe regle, poukisa yo pa janm tande Black Fefe. E Black Fefe stil la, li stil toujou la ap travay. Men. Anpil moun, bri kouri ap fè, anpil bri kouri fè konnen ke Black Fefe konvèti, Black Fefe pa fè mizik rap ankò, konprann, e Black Fefe kite lari an pa rapò avèk ti detay, ti bagay ki te vin rive l. E konsa tou gen moun ki di ke Black Fefe Ozetazini, l ap viv lòtbò, e depi l fin pati an li tou bliye, tou bliye afè mizik, li pa fè mizik ankò. E pou byen di nou, e mwen menm pou ti enfòmasyon ke m konnen Black Fefe Stil la, e mwen pral chache plis enfòmasyon e sou sou Black Fefe pou m konnen èske ke Black Fefe vrèman vre ke l konvèti, ou di mwen si l stab Ozetazini, li pa deside fè mizik ankò. Men pou sa ke m konnen, m kwè ke Black Fefe ansanm avèk fanmi l, misye te fè yon dal tan li te malad epi misye te vin reprann li. E apre ke misye te fin reprann li e pèsòn moun pa t janm tande misye ankò, kisa l fè a, kisa l pa fè. Men dènyeman la misye lage Ti Fristal e Black Fefe stil toujou la lap frape men misye pa deside fè mizik ankò pè se swa li pa bay pouki rezon li pa deside fè mizik ankò eske se mwayen ki pa genyen ou di mwen eske se pwoblèm li genyen ou byen fanmil men oparavan lè misye te timoun fanmil an palan de manmanl papal yo pat janm vle ke li fè mizik. Men misye fèt nan yon fanmi, e nan yon fanmi yo te konn sa ki rele mizik la, yo te konn jwe enstriman, sa ki te konn jwe gita, batri, ou konprann sa m vle di w lan, se sa k fè w ap wè li menm Fefe te yon nèg ki te te konn jwe gita l byen, pou jiska mentnan l manyen gita l byen, l frestale, fè tout bagay byen, ou konprann, e Black Fefe. Li di nou, li di nan yon entèvyou ke mwen t ap tande ke paran l pa t vle l fè mizik pou jan mizik te ye, pou jan mizik ye, paske nèg yo tiye yo, rapè yo, le pli souvan ou konnen Ayisyen se rap bagay sa yo, e rapè yo te konn detui nèg yo, bay nèg yo prizon, e nèg yo te toujou bezwen gen zam nan men yo tou pou yo te kapab fè mouvman ou konprann Black Fefe Black Fefe se te youn nan atis ayisyen ki te fè sa ki rele RNB a trè byen chante trè byen bon zanmi m yo se la m ap kite nou nan videyo an pa bliye abòne avèk chanèl youtube lan ki se San Fout Music News abòne pataje videyo an. pou l ka rive jwenn plis moun e se la ke map kite nou nan video an e mwen pral chache plis enfòmasyon de Black Fefe paske mwen gen yon dezyèm video map fè sou Black Fefe ankò tchaw tchaw e nap wè nan yon lòt dezyèm video.